Bonswa bonswa Bondye beni nou frèm avèk sèm yo zanmi chèl espektatè zanmi lèzond ami entènot e mwen kontan nan moman sa jis pou mwen kapab salye prezans Bondye nan laviw e aswè a nou nan kay la e nap di tout zanmi nou yo ki konekte ki toujou ap swiv e ki toujou gade videyo nou ye Videyo nou yo, e aswè a nou la avè ou aswè a pou nou kapab pataje ansanm la paròl de la paròl de Dye. Nou konnen la paròl de Dye se yon bousòl, se yon limyè e chak moun gen anpil moun ki bal plizyè tit definisyon ou konprann. E bon, m pap entèveni nan sans lan, sèl sa m ka di e tout sa yo di a yo li li enpòtan paske paròl Bondye a son limyè, gen moun ki di e paròl Bondye a son gid, èske n konprann? E tou sa yo tout se veri Tout se verite. Ou konprann? Tout se verite. Ebyen aswè a nou la ansanm jis pou nou kapab pataje avèk ou la paròl de Dye. Bondye beni w. Gras Bondye ansanm avèk ou. Nou koube trè ba e e e devan tout zanmi entènèt nou yo, zan e WhatsApp, Mensenjè, Facebook, e Instagram, e Twidè, e youtube etc etc nou koube devan w byen ba e pou nou salye nou tout an jeneral dakò Bondye beni nou avan menm nou kòmanse nou konnen san Bondye anyen pa bon men avèk Kris e tout bagay va mache dwat e pou rezon sa nou envite w ou menm kap swiv ansanm avèk nou petèt nan moman sa ki nan poz paske gen e gen plizyè plizyè peyi nan mond lan, chak gen lè pa, prèske gen lè pa yo, e petèt nan lè sa a, petèt gen dwa gen yon moun k ap pran poz, ki nan travay li, ki pa t antre nan menm lè, e, m pa konnen, men, sa ki enpòtan, mwen konsidere w, mwen konseye w, e, lè w jwenn videyo sa a, pou w pa kouri pase li, sinon, tande la parole de, la parole de Dieu. Bondye beni w. Avan menm nou kòmanse, nou koube, nou. Priye ou e koube tèt ou jis pou nou kapab tande la parole de Dieu. Pou nou kapab al devan Seyè a, Bondye beni ou. Le grand Dieu de l'univers, Alpha et l'Omega. Mèt syèl la, mèt tè a, nou beni non ou, nou egzalte non ou, Nou di ou mèsi pou gras ou, pou amou, konpasyon, mizerikòd ou gen anvè nou, Seyè Dye. Nou pa ka rete bouch fèmen, nou pa ka rete inapèsi, e pou sa n wè, sa n ap tande, pou sa k ap pase, men ou ba nou souf de vi a, Seyè, pou nou pa ta di ou mèsi. Nou pa, sa pa ta gen non ke engra, Seyè Dye. E pou rezon sa a, nan moman sa a, Pè Sen, Mwen koube m byen ba nan prezans ou. Tanpri nap mande w fè gras souple a chak zanmi entènot ki va tande la pawòl alelouya glwa ke pawòl sa kapab franchi nan yo ke l kapab grandi nan yo Seyè Dye alelouya glwa pou l kapab kondi yo nan bon pò o non de Jezi Kri de Nazarèt papa cheri e moun a se mwen ye mwen pa konn pale tanpri map mande w fè gras souple menm jan w fè Bèbè pale menm jan w te met pawòl nan bouch Arawon e pou delivre pèp Izrayèl ann Ejip, se konsa tou, Seyè Dye nou, pa konnen konbyen dè e dè milye de moun k ap tann pawòl sa a, Seyè. Enben, se pou rezon sa a, tanpri, m ap mande w fè gras, souple, mete pawòl ou nan bouch mwen, e pèmèt pawòl sa a kapab rive nan zòrèy yo, Seyè Dye, alelouya, glwa, e pou yo konprann li osi, Seyè, afenke pou yo kapab mache abonpò, o non de Jezi. Amèn e amèn. E bon Dieu beni nou. E aswè a nou la ansanm avèk ou jis pou nou kapab pataje la parole de Dieu. E nou trouvons la lecture dans le livre e Somme 94 dans le livre Somme mhm, 94 nou trouvons la lecture le verset 17. Li di konsa si Seyè a pat si se pat Seyè a ki te sekou mwen gen lontan depi mwen ta mouri. Si Letènèl ne tè pa mon sekou, mon ame serè byen vid dan la demè di silans. Bondye beni w. Gras Bondye ansanm avè w. Alelouya glwa beni swa Letènèl. Beni swa Letènèl alelouya. Mèsi Seyè. E aswè ya frèm avèk sèm yo kesyon nap poze tèt nou si Bondye pat sekou nou hein ki kote nou tap ye si se pat Seyè a ki te sekou nou ki kote nou tap ye nan moman sa hein ki kote nou tap ye Bondye beniw. Ebyen liv sòm nan Se plizyè moun, dapre gran otè yo, yo di ki ekri liv Sòm nan. Men, yo santralize Sòm sa yo, malgre se plizyè moun, men yo santralize l, yo fè konnen Sòm, liv la, li te ekri an Jerizalèm. Ou konprann? Li te ekri an Jerizalèm, eksetera. Nan dat liv Sòm nan, yo te ekri a, se nan lane 100 pou rive nan lane, nan lane 600. N konprann? Se nan lane 100 pou rive nan lane 600 avan Jezi, avan Jezikri. Bondye beni w. Gras Bondye kouvri w. Liv Sòm nan, li gen anndan li 150 chapit anndan l. Nan liv Sòm nan, genyen 150 chapit anndan li. Chapit ki pi long nan liv Sòm nan, se chapit 119 la ki pi long, li genyen ladan l 176 vèsè ladan l. Bondye beni w, gras Bondye ansanm avèk ou. E Sòm ki pi kout nan liv Sòm nan, se E se 117 ki genyen ladan li 2 sèlman vèsè ladan l. Bondye beni w. E sijè prensipal liv Sòm nan se pou bay Bondye lou, louranj. Liv Sòm nan sijè prensipal li se pou bay Bondye lou, louranj. Pou fè louranj pou Bondye. Pou nou bay glwa pou Letènèl. Èske mwen menm ansanm avèk ou, èske li, èske se pa yon obligasyon Hein pou nou ta bay Bondye pa nou an lou louranj pou tout sal fè pou nou nan lavi nou e lò nou ap gade nan chapit premye a rive nan chapit 116 la nan chapit premye rive chapit 116 nou di sòm sa li plis pale de jistis Konprann, y ap pale de jistis Bondye. Nan chapitre 2 a, e chapitre 2, chapitre 41, chapit 110, e, sòm sa yo yo plis pale w de wayote, y ap pale w de wayòm Bondye a, Bondye beni w. Nan chapit 8 la, chapit 19, chapit 24 ak chapit 100, e chapit 103, sòm sa yo se sòm ki bay, k ap pale w tipikman lwanj pou bon, pou Bondye. Bondye beni w. Nan Sòm 23, Sòm 91, avèk Sòm 121 an, se yon Sòm de konfyans. Lè nou mete konfyans nou nan bon, nan Bondye, lè w kwè nan Bondye, lè w konfye w nan Bondye. Nan Sòm 32 a Sòm 51 an, Sòm sa a, se yon Sòm de repan, repantans. lè w te fè yon bagay sa w fè a ou li pa bon ou dakò hein ou dakò ou pran konsyans de eta w epi wap mande Bondye padon wap ou repanti ou regrèt de sa ou te fè a Bondye beni w nan premye liv nan liv hein nan premye liv sòm nan nou e nan chapitre premye a a 41 40 sa se plan sa se liv sòm nan li genyen ladan l 5 plan nou jwenn premye plan liv la e se nan sòm premye 41 a 40 nan dezyèm plan liv sòm nan nou jwenn ni se nan sòm 42

Liv Sòm nan, li genyen senk plan ladan l. Pou ki rezon yo te plis konsidere liv Sòm nan? Pou ki rezon yo te fè liv Sòm nan? Nou jwenn liv Sòm nan, note byen, e liv Sòm nan yo, yo se liv, 1. Sòm nan se, se liv yo ye, 1 ak lapriyè, pou chante pou Bondye, ak lapriyè bon Bondye. Se te li menm pèp Izrayèl yo, se pou rezon sa pèp Izrayèl yo te gen, yo te fè liv Sòm nan. Se jis pou yo lapriyè Bondye, jis pou yo te bay Bondye lou, louranj. Bondye beni w, gras Bondye ansanm avèk ou. Men avan menm, san pli tade, e nou vle di de ti mo trè kout ansanm avèk ou, nou pa pale plis, men de ti mo kout nou vle pale ansanm avè w la, Sòm nan, e nan liv Sòm nan, le vèsè Sòm nan, nan liv Sòm nan nou vle rete avèk ou egzatteman, se nan vèsè 17 la, li di, Si Seyè a pa t sekou mwen, ki kote m t ap ye? Si se pa Seyè a ki te sekou mwen, gen lontan depi mwen ta mouri. Li di an vèsyon franse a, Si Letènèl nete pa mon sekou, mon nam serè byen vid dan la demè di silans. David te gen yon rezon ki fè li t ap di sa. Èske w konprann? Men, aswè a, kesyon m ap poze w, èske w pa ta gen yon rezon tou pou w ta di, si se pa t Seyè a ki te sekou w, ki kote w t ap ye nan moman sa a? N ap gade nan Sòm 3, lè nou ouvri Bib nou nan Sòm 3, kote David ap pale, kote David ap pale nan Sòm 3, l ap di, Seyè, ala anpil lènmi m yo anpil, ala anpil moun k ap Ala anpil moun ki kap leve dèyè m yo anpil, ala anpil moun kap pale m mal yo anpil. Hein? David ap rakonte Sòl a Senyè a. Men, a, aswè a, kesyon m ap poze ou, èske ou pa gen sò tou pou rakonte a Senyè a? Lò David rive, nan vèsè 121 an, li di, E je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Etènèl, ki a fè les cieux et de la terre. E ou menm aswè a, kesyon m ap poze ou, ki kote sekou w ap sòti frè m? Ki kote ou kwè oubyen ou panse ke sekou w ap sòti? Se kou nou pa ka soti lòt kote ke bon ke je ke Jezikri. Se li menm sèl ki sekou nou. Nou pa gen lòt ankò. Nou menm pòv malere yo, an nou rele nan pye Seyè a, an nou kriye lakay Seyè a, an nou rapwoche nou pi prè Seyè a, paske se sèl la sèl ke nou kapab jwenn de li delivrans. Se la sèl ke nou ka jwenn geri, gerizon. Se la sèl ke nou kapab pwote, pwoteje. Kont tout vye sòt epidemi, kont tout mechanste, kont tout medizan, kont tout malfektè, kont tout ene e e lènmi. Se sèlman nan je, nan Jezi. Zanmim, frèm, sèm, ou konnen si w ap viv se gras a Kris ki fè w ap viv, pou sa w pase nan lavi w, oubyen pou sa èlmi an fè kont ou, oubyen pou plan èlmi an fè kont ou. Ou konnen si se pa t Seyè a ou t ap kouche, ou t ap dòmi epi ou pa t ap leve. Ou konn si se pat seyè a to konsa ou te ka etène sou kabann lopital? Ou konnen si se pat seyè a ou te ka menm jan avèk moun ki kouche bò lari yo? Ou konnen si se pat seyè a ou te ka fou kouri deja? Ou konnen si se pat seyè a ou ta nan prizon deja? Ou konnen si se pat seyè a ou ta kot kobe deja nan yon kwen? Ou konnen si se pat seyè a se se se pale pou yo tap pale de ou? Men si w ap viv, si w respire, se gras a se Seyè a. Ou menm ki kouche sou kabann lopital, si w ap viv toujou, se gras a Kris. Se pa paske Bondye bliye w kote w ye a. Non, jamè! Chak moun gen yon destine. Se pa paske Jezikri li menm li pa panse avèk ou ki nan yon eta deplorab. Non, swa jamè! Lavi chak moun trase yon fason dife diferan. Sèlman fè Bondye kon konfyans. Se fè Jezi Kris sovè nou an kon konfyans. Se li menm sèl ki kapab sove nou nan sitiyasyon ke nou ye. Maladi sou maladi pase, epidemi sou epidemi pase, èlmi an fè gwo atak kontre nou. Frè m, sè m, se gras a Kris ki fè w la. Èske w aksepte Kris deja zanmi m kòm sovè pèsonèl ou? Èske w remèt Kris lavi w deja zanmi m? Kisa w ap tann? Kisa w panse? Èske kòm m pa konnen nan evanjelizasyon m gen moun mwen konn jwenn yo di yo jèn toujou gen moun mwen konn jwenn yo di ya gentan men kesyon m ap poze w aswè a Eske ou remèt Kris lavi ou deja? Eske w apsekte Jezikri kòm Sovè pèsonèl ou deja? Yon Dye pwotektè. Eske w aksepte l nan lavi w deja? Eske w mete l nan lavi w deja? Ou pa gen lòt moun ankò? Hein! Sispann pran fòs ou, sispann pran api, swa sou grann, swa sou manman, swa sou yon zanmi kèlkonk, m pa konnen, oubyen sou, sou dyab rasyal yo, sispann pran konfyans sou yo, sispann pran api sou yo. Vrèman api ou aswè a, se sèlman Jezikri de Naza, de Nazarèt. David antanke wa, Wa wi, Wa David wi. David rive nan yon moman, lè l t ap kouri pou pitit li Absalon, David santi li pa kapab ankò. David santi l pa ka kenbe ankò. David rele nan pye Seyè a pou l di, Seyè, ala anpil lènmi m yo anpil! Ala anpil moun ki leve dèyè m yo anpil! Ala anpil moun k ap pale m mal yo anpil! Epi David pran yon konfyans, l ap di l pa pè tout kantite ènmi sa yo ki sènen l toupatou. David rele Seyè a ak yon konfyans, ak yon lafwa soude, pou l ap di, Seyè, Vini non. David di, Mwen kouche, mwen dòmi, mwen leve an byen, se paske Seyè a ap soutni l. Ebyen, frè m, sè m, zanmi m, ou konnen si w kouche, w dòmi, ou leve an byen, se paske je Seyè a sou ou. Èske w konnen non w ekri nan pla men Bondye, pèsòn pa ka efase l? Èske w konnen se pou rezon sa a ki fè lè w kouche, w dòmi, w leve an byen? Si se pat sa nanm ou tap gentan nan demè silans lan deja, ou ta mouri deja, ou ta anba tè deja. Se sèl Jezi Kri sèl ki kapab fè sa, pa gen lòt ankò. Aswè a frèm, sèm, zanmim, vini non Vin jwenn Jezi. Pa gen lòt api ankò. Pa gen lòt moun ankò. Se sèlman Jezi sèl ki kapab ba w solisyon. Se sèlman Jezi sèl k ap veye sou ou e se li menm sèl pou remèt lavi ou. Jete dlo grann nan oubyen manman ap jete pou ou Li pa ka itil ou anyen, oubyen ou menm ou jete pou tèt ou, li pa ka itil anyen. Oubyen nan sa yo ba w kenbe kòm anj gadyon, li pa ka itil ou anyen. Se sèlman Jezi sèl ki gen je patou. Vin jwenn Jezi, aksepte Kris kòm sovè pèsonèl ou, se yon gen, se yon garanti, li va sèvi ou pou toutan. Menm nan tonbo a, li va sèvi ou. Bondye beni ou. Fè menm jan ak David. David santi l pa t ka kenbe, l pa ka sipòte. Se pa ni manman, ni papa, ni frè, ni sè, ni zanmi, la Bib di. La Bib di li rele Seyè a, l ap rakonte l kòman lèlmi l yo anpil. Epi l ap di Seyè a pa kite l pou kò l. L ap di Seyè a vini non pou w bay lèlmi m yo yon souflèt. Zanmi m, fanmi m etc. Lè w gen yon pwoblèm se pa chèche tire revanj lan k enpòtan se rele se remèt sòl ou bay Seyè a epi li menm li va ede w pou pote. Otè a chante l di nanpwen fado ke Jezi pa ka pote. Pa gen anyen ke Kris pa ka pote. Aswè a mwen ankouraje w, vin jwenn Kris, remèt Jezi lavi w, li va sèvi w yon gen. Ou menm frè m, sè m, zanmi m, ki gentan aksepte Kris deja, ki nan bra Seyè a, n ap di w kenbe la, pa dekouraje, pa depasyante, Seyè a l ap panse ak nou. L ap panse avèk nou. Li pap janm kite nou òfelen. Menm nan tonbo a, li di l ap toujou avèk nou. E l di yon branch cheve nan tèt nou pap sòti, pap deplase, san volon, san volonte l. Petèt m pa konnen gen kèk sitiyasyon ki fè nou pafwa nou kouri kite Bondye. Menm jan nou t ap gade Pyè li menm avan kòk la te chante twa fwa, li te gentan nye Jezi. M ka konprann aswè a petèt ou pa ko resevwa Sentespri Bondye oubyen ou pa gon lafwa soude nan Kris, ou ka nye Mèt ou a. Pa rapò de jan lavi a ye, de jan mond lan ye, de jan sitiyasyon an ye, M pa konnen, petèt, m pa konn konbyen frè, konbyen sè ki kite chemen an deja, k ap chèche lavi miyò. Gen anpil, pafwa, ki mal pase. Ebyen, frè m, sè m, zanmi m, m ap di ou, pa fè fòs ak lavi a. S on sèl Moun ki kapab kenbe ou nan vi sa a, nan gras sa a, se sèlman Jezi, Jezikri de Nazarèt. Mwen konseye w, frè m, sè m, zanmi m, remèt Jezi lavi w. Li va yon gen. Remèt Jezi lavi w pou w kapab gen lavi etènèl. Sèlman, lè w fin remèt Kris lavi w, fè tout sa k depan de ou menm pou w rèste dan la kominyon avèk Kris, pou w rèste dan la sentete, dan la pirifikasyon, dan la sanktifikasyon. Pou sèvi Bondye fidèlman e pou w kapab gen yon lavi ki pap janm fi, ki pap janm fini. Aksepte Jezi frè m, sè m, se yon gen, se yon garanti, li va sèvi w pou toutan e pou tout letènite. Ke Dye vou benis. Amèg e amèn. Alelouya glwa mèsi seyè Papa cheri nou beni non ankò yon lòt fwa nou diw mèsi seyè Dye ou fè nou gras ou te pèmèt ke nou te kapab la ansanm avèk zanmi oditè nou yo kap swiv ansanm avèk nou e kap te tande videyo sa kap wèl e sila yo ki pa branche nan moman sa Père Sen men ki pral wèl aprè tanpri nap mandew tanpri seyè Dye ke pawòl sa li tan li franchi Seyè di alelouya glwa li touche kè yo alelouya e li ka e afenke Seyè Dye pou yo kapab akseptew kòm sovè yo papa tanpri fè tra pawòl sa Seyè Dye lèl touche yo lèl antre nan yo e poul grandi Seyè Dye e yo menm tou Seyè afenke pou yo kapab akseptew kòm sovè yo papa nou pa diy nou pa bon Nou priye w konsa, nan non Jezikri Sovè nou ki viv, ki rèy o syèke dè syèk. Amèn e amèn. Egzòd 14, vèsè 14, Rèste an silans, Letènèl ap konbat pou nou. Jak 4, vèsè 7, li di nou soumèt nou devan Bondye, pran pozisyon kont Satan Ledyab li va kouri kite nou. Sou pawòl sa yo mwen deklare se pou lapè Bondye, lagras li, lakonpasyon de Dye li swa, rèste e demere nan lavi nou, non sèlman pou kounya men pou toujou, mentenan e ajamè. Amèn.